Hello hello hello hello mes amours sa ka fèt welcome back to my channel nou konnen mwen renmen nou anpil e map di merci ak tout moun ki gade like komante e pataje video m yo mwen konnen genyen anpil moun ki renmen sa ke map fè a e se sak fè ke yo chwazi pou yo gade video m yo e share yo e m di nou merci pou Sa nap salye moun ayiti m yo, moun santo domengo yo, moun a pari yo, moun kanada san kem pa bliye e bèl moun a etazini m yo ki toujou gade videyo yo tou. E wè moun si w fèk tonbe sou chanèl la pliz abòne. E lè w fin fè sa wap klike sou ti klòch notifikasyon an wap mete l an sou tout lèm poste yon videyo ou se premye moun kap gade videyo a. Jodi a m pral montre nou kòman pou nou fè. Yon ti pikliz, tout moun ka di, ah tout moun ka fon pikliz wi, m konprann sa, men gen anpil moun tou ki pa ka, ki pa konnen kòman pou yo fè yon yon pikliz, si ke ou gen yon fèt ke ou pral fè, ou pral fete yon yon birthday w epi ou bezwen konnen kòman pou fè yon ti pikliz, pa al mande zanmi fè pikliz pou ou, ou pa konn si lap fèl pwòp, ou pa konn si zanmi sa renmen w, ou pa konn kisa l ka met nan pikliz la, epi pou l pa pale w mal tou, pou l pa di moun nan son fanm, Epi pou l pa konnen e kòman pou li fè è yon pikliz. Ni wap bezwen al mande vwazin nan, paske vwazin nan deja pa renmen w deja e pou pral ba l fè pikliz pou fè tou. Men lè se ou menm an ki fè afè w, ou konnen kòman w fè l, ou lave tout bagay epi pou kapab fè pikliz ou. Kisa wap bezwen pou fè pikliz la, wap bezwen chou, ou ka achte chou a tou koupe. E si ke ou pa jwenn li tou koupe se ou k vle koupe chou paske ou bezwen ap fè anpil pikliz paske nan fèt la ap gen anpil moun alò ke ou kapab achte chou a epi wap bezwen yon grajan konsa ki gen plizyè pati yo pou kapab graje l e wap pran pati ki pi gwo a nan pati sa epi wap graje e chou a depi ou graje l dewo e deba konsa. Epi lap vin soti konsa. Ok mes amour. Epi apre sa nap bezwen yon ti zonyon si w pa gen echalot ou ka sevi avek zonyon violet la e piman paske pikliz pa fet san piman. Epi nap bezwen radi ok e nap bezwen vineg ou byen sitron. Gen moun nan se koupe l koupe sitron an, gen moun ki di oh ou pa ka fel avek vineg, vineg gen anpil. pwodwi chimik ladan l, pa gen anyen wap manje sou latè ki pa gen pwodwi chimik ok, si w koute sa w pap janm manje anyen wap mouri de fen, alò ke kisa map fè e ke map mete e vinèg la, si se sitwon ke ou vle ou kapab achte e ji sitwon an, e lèm di ji sitwon an e pa ji sitwon moun konn bwè a non, sitwon ke pou koup la se li ou dwa achte ou mete l oubyen ou sèvi avèk vinèg oubyen si w vle koupe sitwon pou fè l ou ka fè tou. tou yo mwen menm mwen chwazi vinèg la paske li pi rapid chou a ou kapab chodel si w vle mwen menm m pa chodel lè lide m di m gentan m chode lè m pa gentan tou m pa chodel paske vinèg la depi l rete ladan l lap vin fè l lap fè l jan ke ou bezwen l la ok byen rapid nou prale wè m lave chou a m koule l nan sa m wetire dlo a e kite ladan nan epi mwen mete chou m. ok ou mete chou a nan jar la kounye a nou pral mete plis an vinèg paske m mete yon chwa pou m ka paske fòl kouvri chou a pou pipris ou ka byen sòti apre sa ou mete zonyon vyolèt la ou byen echalòt si se echalòt ou genyen ou mete radi yo men radi a ou koupe yo an wondèl. Epi ou mete piman pike a, pil kòman kem koupe yo. Koupel jan ou vle, mwen m koupel fason sa, ou menm ou ka koupel la fason pa ou. Aprè sa ou mete sèl. Mwen mwen itilize pink salt, se paske m vle, pa gen yon sèl e e e a ke pou piti ke ou pa ka sèvi. Ou ka se a sèl sa ou ka sèvi, ou pa ka sèvi a yon lòt. Ou kapab use sèl, sèl ou vle. Sèl lanmè, sea salt, ou ka itilize. sèl natirèl nòmal ou byen fèk sòt wè mwen chwazi sa paske se sa ke mwen vle mete m gen dwa te itilize yon lòt sèl tou gen moun ki mete magi mwen menm pa vrèman kòm si itilize magi anpil nan manje m mwen pa mete magi epi ou mikse tout ou mikse tout ansanm Fò piman an byen pike, si piman pa byen pike, pikliz la pap gou. E pikliz la, tout antan ke li rete, e pou tout bagay yo mikse ansanm, sèl la, piman, echalòt la ou byen zonyon vyolèt la, radi a, gen moun ki mete kawòt tou. Men mwen menm, mwen pa mete kawòt la paske mwen pa bezwen l mwen menm. Men moun ki vle li ka mete kawòt. ladan. Lè pikliz sa vin byen ko lè chou sa vin byen konsonmen nan asid lan, map goutel pou wè si sèl la ok. Humm oh waww mpa mete trop sèl men map ajoute yon ti sèl tou piti ankò oh pink salt lan li vrèman bon si nou ka jwenn sèl sa nou ka achte men si nou pa jwenn li it's fine you can put any salt ok mes amours epi nou fini wi mwen menm mwen pa mete magi paske mwen pa vreman fanatik ak magi m pa di ke m pa itilize magi pou lòt manje si map ki di ri oubyen mayi m toujou mete on ti adobo salt seasoning oubyen mwatye magi alò ke men pikliz la gentan pare li pa gen magi ladann tanpri. Si w ap, si w gen maryaj lakay ou, ou gen kominyon, batèm, anivèsè, pa mande vwazin nan pou fè pikliz pou ou. Pa al mande, pa al pran malonèt nan men zanmi pou fè pikliz pou ou paske ou pa konn kòman l ap fè l, ou pa konn kiyès ki renmen w, kiyès ki rayi w. Tout sa w ap met nan vant ou, fòk ou pran prekosyon avè l paske lèzòm twò mechan. Lè w fè fèt lakay ou, sispann mande moun vin fè, al fè manje lakay yo pou pote ba ou. Moun nan ka vin ede w. Men pa bal bagay la pou lal fèt lakay li paske nou pa fèt an malheur à l'homme qui se confie à l'homme se pa mwen k di sa se Bondye ki di li ka nou fè pèsòn konfyans moun pou fè konfyans se sèl Bondye nan syèl la pa fèm konfyans pa fè manman w konfyans pa fè sè w konfyans pa fè zanmi kay ou konfyans pa fè pèsòn konfyans ok pou nou kapab an vivre an sante pou nou kapab viv lontan fè Bondye konfyans pou moun pa ba nou nenpòt bagay paske maladi nan vant pa gen tretman se sa m te pote pou nou si nou renmen li please abone mes amours m konnen pou ti pkliz sa map jwenn anpil moun ki pral abone avèm e m pap janm bouke fin di mèsi avèk kantite moun ki abone deja ki fèm konfyans se paske yo renmen sa map fè a ki fè yo abone e jiskaprezan yo rete abone yo gade videyo m please. Like kòmante pataje Mwen renmen nou anpil anpil Lè fèk riz la mes amours Li vrèman bon senp e rapid A la pwochèn.